Gwo dram pase Sitadèl kote plis pase 30 moun pèdi lavi yo. Jan nou ka wè gen anpil moun kap pale sou rezo sosyal yo, yo menm fè konnen ke se zansèt yo ki frape timoun sa yo. E Hermamchou jodi a, li pral eksplike w e fè w konprann kijan nou menm nou wè sitiyasyon sa a e kijan nou pral fè konklizyon avè l. Map mande nou rete branche, nap retounen apre poz lan.
Nou retounen aprè poz la, mèsi avèk ou menm ki toujou la, kap sipòte nou, ke se swa atravè yon kòmantè, yon like oubyen yon pataj. Jan nou sot wèl nan tit la, nou pral bay pozisyon pa nou sou dram ki te pase Sitadèl la. Sophie, umm jan nou te wèl sou rezo a te trè viral aprè yon aktivite ke m rele aktivite kiltirèl, nou wè plis pase 30 moun pèdi lavi yo. Sitadèl se sa ke li reprezante pou nou Ayiti a. Lè w di sitadèl, se yon moniman istorik ki fè pati de mèvèy mondyal. Sa vle di se yon bagay ki ta dwe otman pwoteje, sekirize, jan lòt peyi yo fè sa. Men malerezman pa nou an lage a la deriv, sa koz nenpòt aktivite ka fèt san konsiltasyon, san tout sa ki ta dwe fèt kòm prevansyon. Malerezman li ba nou sa ke nou te genyen an. N gen anpil moun ki pale. Nou tande lòt moun ki pale chak bay pozisyon pa yo. Genyen ki di se fòs mistik, genyen ki di se yon bagay trè medikal ki nòmal pou l te rive. Donk m panse oditwa nou an t ap trè kontan pou yo konnen kisa nou panse sou sa. Ki pozisyon w, ki avi w sou dram ki pase a menm? Ok premyèman mwen menm sa map di sou sa ki pase Citadelle la Ferrière yo jan anpil moun ap fè powagann nan sou entènèt la kòm kwa yo di ke se zansèt yo ki frape timoun yo e ke te gen plis ki te sipoze mouri premye bagay map di se ke mpap di ni mwen pou ni mwen kont ok paske tout sa ou pa vrèman byen enbi de yo. Keseswa lan nenpòt sa te ka ye a, menm si l pa ta Citadelle la Ferrière, otomatikman ou pa konnen batiman yon bagay, ki jan li konstwi, konbyen kantite moun ki gen dwa gen lan espas la. M panse ke se yon leson ke anpil jèn e anpil paran tou ta sipoze pran fas avèk sa ki sot pase 11 avril lan la e timoun sa yo ki pèdi lavi yo, ok, paske pa bliye se timoun. Gon pakèt jèn ki pèdi lavi yo, li rete yon dram ke se swa se yo ki ta chèche l ou pa, men li stil rete yon dram. Pozisyon m fas avèk sitiyasyon sa a, se ke m panse ke premye travay ki ta sipoze fèt, se leta ki ta sipoze fè l. Ok. M pa pral twò chita pou mwen di ke se zansèt yo ki frape, menm lòske l ta ka sa, piske nou konnen an Ayiti kòman sa ye, otrefwa gen de seri de sitiyasyon nou te konn fè fas avè yo, gen de seri de teren timoun pa t ka al ladan yo, gen de seri de jaden tou, timoun yo pa t gen aksè pou te antre ladan l. M raple m trè byen sa, Mike, yon istwa kote ke te gen yon timoun ki t al fè bezwen l sou yon pil tè e ke moun ki t ap fè konstriksyon an te manje timoun sa. Se pou m di w ke jan w wè moun yo ap di l ke se zansèt yo ki frape l, m pa di l pa vre paske Ayiti se yon peyi ki trè misterye. So nou konnen jan l ye. Se kounye an gen de seri de deriv k ap fè an Ayiti, ou wè ke moun nan ka antre la, l p ap gen anyen, m p ap di sa. And mwen menm sa m ap di, m panse ke li lan pozisyon leta jan de e kote sa yo ta sipoze gen de prensip e gen de seri de aktivite tou, yo pa ta sipoze fèt la. Sa vle di premye, premye sa ou ka di se ke Konye sak pase a li li avek iresponsabilite leta. Li li avek iresponsabilite leta. Parce que si wap gade pou wè situation sa, se pa selman yon groupe ti moun ki ale. Gen des personnages ki akonpanye yo nan program sa ki tap fèt la. E mwen menm aprann ke gen yon pasteur ki gen 2 pitit li ki pèdi la vie yo. Yon ti moun ki gen 8 ans, 10 ans. Donc mwen menm la question que je me pose, a ki moman yon ti moun 8 ans, 10 ans, se pa yon bagay lekol ap fè, se pa yon decouverte Paske Mike m raplem an 2017 mwen te anvi ale Citadelle la Ferry a men youn nan rezon ki fèm pat rive anlè a se paske tchyet m di rive a pa pwoblèm kounye a se desann nan kòman ap fè desann kounye a la menm map poze tèt mwen kesyon kòman tout timoun sa yo a ki moman yon gwoup timoun konsa panse ke yo tout ka gwoupe anndan Citadelle la Ferrière epi anyen pap sòti Anyen p ap rive yo. Gen deja, structure, jan Sitadèl la Ferrier konstwi daprè istwa, se pa menm jan avèk jan n ap konstwi jounen jodi a. Li pa menm jan. Ok, donk m panse ke se yon neglijans an premye nan Leta ki koz ke jan de deriv sa yo ap fèt, te konn fèt, e si yo pa mete yon bemòl sou sa, l ap kontinye fèt, ap kontinye gen viktim, tou senpleman paske nou pa gen yon gwoup moun k ap panse pou nou. Sûrement, sûrement si. M pa konn kiyès ki alatèt pwogram sa. Siman, se de par de konpreyansyon m, siman si yo te notifye leta, m pa kwè yo t ap bay aksè pou yo fè l konsa. Paske, premyèman, es, jounen jodi a, se pa yon espas ki fèt pou, pou, pou resevwa plis ke 3 mil moun nan yon sèl kou. Men menm, sa m ka di, pou mwen menm, m panse mwen m lye l toutafè a, m lye l avèk lamedsin. Sou le plan de lamedsin, se, se vrèman enposib pou sa k rive a pa ta rive. Paske de kisa? Sitadèl la li konstwi sou pli de 8 mil mèt d'atitid, sa di de otè. Gon pakou moun nan fè, ou te di ou ale la, mwen m'ale la tou, gon kantite tan ou fè ap mache a pye. Ann di 3 mil moun ap mache pou yo rive nan espas sa, espas la ap trè fèmen, 3 mil moun anndan, se nòmal pou te asfiksye, se nòmal pou pa jwenn respirasyon, pwoblèm oksijèn, pwoblèm oksijèn epi dram nan pase li pase. Pou mwen menm, sekirite. On site paka depann de espri. Avèk tout respè m gen pou m gen pou mit, kwayans etc. Paske se pa de bagay ke ou ka opine sou li. Kwayans on moun, mit, se de bagay ke ou dwe respekte. Eske espri ka fè? Wi, m dakò. Men sekirite yon de sit ke sa se istorik oubyen touristik, li pa ka depann de espri. M dakò avè w ke sa k rive a premyèman se absans leta, men dezyèmman tou se Son pwoblèm dedikasyon, son pwoblèm de fòmasyon ki fè moun yo pa konprann ke ey, espas sa nou tout pa ka ladan l. Si n ladan l an menm tan, n ap moute desann, chante etc. Pa p gen oksijèn. Depa de pakou trajè ke nou sot fè a, se nòmal pou sa rive la. Sa vle di moun yo asfiksye. Epi, epi dram nan pase, li pase. Men men m panse, sa pase, men fò lavi kontinye. Fò lavi kontinye e fòk nou pran dè pozisyon pou sa pa repete. Pou sa pa repete. Men m sitou ta vle pou nou atire atansyon moun yo sou ki sou sou yon seri de lòt espas ke moun gen aksè pou frekante san san apwobasyon leta tèlman bagay yo lage a la deriv. M ta renmen fon ti petèt moun yo gen nan pa konnen ki sa ki sitadèl. Sitadèl sou bagay ki pran 20 an pou konstwi. Se Wa Kristòf ki konstwi l e Sitadèl fèt avèk sakrifis. Moun yo ka etone lè m di l fèt avèk sakrifis paske se yon bagay ki koute lavi pliske dimil moun. Gen disip ki menm ale pou di se venmil moun. Sa vle di se yon bagay ki moun yo te peye le pri pou te fè sa. E li se yon fò ke li ye men malerezman li lage a la deriv. E nou gen nou gen osi yon ansanm de stati ke moun yo, ke sa se kretyen k ap pwononse vye bagay, moun ki pral jete fè bezwen yo devan devan stati n ap gade Vertier kijan kijan ke li pa byen ekipe. M panse sa nou dwe nou dwe nou dwe nou dwe m pa konnen nou dwe fè fè gouvènman oubyen moun ki la pou sa remake fè nou dwe fè remak la pou yo di e li lè li tan Pou nou konn kijan pou nou byen pwoteje sit sa yo pou jan de bagay sa yo pa rive. Paske ke ou vle ou pa, demen si Dye ve, si yo bay aksè, ou konn ap gen yon kantite 3000 moun ki pral ankò pou fè pwogram. Wi, wi. Pwoblèm d'edikasyon an fò lakay nou. E pou m di ou byen Mike, sa ki pase jounen jodi a Sitadèl, li fè yon tole paske Sitadèl se yon kote ki trè kòmsi. Li fè pati de 7 mèvèy di mond, lè y ap site kote ki pi bèl epi istwa ki ou yo site Sitadèl ladan. Youn nan rezon ki fè l fè tout bri sa a, se se se sa k te fèt, se jan l te konstwi, istwa l. Men se pa sèlman Sitadèl jan de deriv sa a rive. M raple m avan 12 janvye, te gen yon lekòl Nèrèt, m pa konn si gen moun k ap suiv emisyon sa a la ki te rete Petyonvil. Te gen yon lekòl Nèrèt ki te tonbe tou epi yo te fè konnen ke sa k fè lekòl la te tonbe se paske mèt lekòl la t ap fè yon sakrifis kote ke yo tap bay timoun yo. Epi se jiskapre Prepsi, Prepsi se te se youn nan moun ki toujou ap anonse lè pral gen yon tranbleman de tè, lè pral gen yon seyis, tout bagay sa yo. Epi se jiskapre apre 12 janvye nou vin rann nou kont ke sak te pase a, se te yon se yon avangou de tranbleman de tè nou ta pral pran. Donk se pou m di w ke Mwen menm, mwen menm si m ta nan pozisyon leta, apre sa fin pase, m ta sipoze antre m nan sitadèl la pou m wè egzakteman kisa ki te koz li. E pa sèlman wè l kote, kote e, e m panse ke n ap gen pou n pran yon poz epi apre n ap vin pale sou kote si se zansèt, bagay mistik, si se sa k te frape. Donk, m panse ke Leta ta sipoze kesyone tèt yo, ke si ta gon aktivite san ke se pa yon pwogram k ap fè tole, èske Sitadèl la ase striktire pou li kapab pran yon kantite moun e èske espas sa. Paske pwoblèm lan se pa kantite moun nan ke Sitadèl, men se kote tout moun sa yo gwoupe pou yo kapab mete Sitadèl.
Son pwogram.
Paske, an nou di si se lekòl k ap fè yon aktivite kote ke timoun nan ap vin fè yon ekspoze, li pral. Men toujou gen nan gid tou ki make yo ap di e sa se danje, toujou gen moun la kap kontwole. Pap gen pwoblèm sa. Siman pat gen, pat gen siveyans. Sa vle di moun yo te jis lage a la derive e yo te gonfle kò yo m pa konnen kot gid yo te ye, kote moun kap siveye paske fò la gen toujou gen de moun kap siveye yo menm m wè videyo kote moun ap rive nan de espas trè prive kap di yon seri de bagay. Kòm si se yo te vrèman frè vrèman vrèman vrèman ou dezòd donk nou pral pran poz la men avan nou pran poz la humm gon bagay aprè tout sak pase a m pa tande moun demisyone si w te si w te pa egzanp Alix Dieufuseme ou tap revoke majistra Milo a? Si m te li menm? Bon fò fò fò Alix Dieufuseme ta kòmanse pa revoke tèt li avan menm ou konprann bon kounye pou moun nan ta ap revoke eske fò fò fò. Fòl ta poze tèt li kesyon eske li menm lap fon bon travay pou yo paske pa bliye moun kap gouvène peyi a se tout yon anchenman de moun ki pa konn anyen sa vle di tèt la paka wè anba a pa bon pandan se tan tèt la pou kont pal li pa bon donk m pa wè pou ki rezon pou l ta di ke map revoke minista ou byen whatever moun ki responsab jan de aktivite sa yo kap gen pou antreprann nan vil okap. Men malerezman tou m volontèman pa gen moun ki di bon m santi se yon responsabilite se fòt mwen Nou pa jwenn sa. Sa vle si w ka ap gade la pa moun k ap di ke se se Christophe ki frape timoun yo se gran kote k granmoun li pa pale ankò ya li pa pale ankò. Donk lè a rive pou nou pran poz la fanatik e mamche yo rete branche n ap tounen apre poz la. Mèsi avèk ou menm ki toujou dèyè laptop ou, telefòn ou, k ap gade emisyon sa a avèk atansyon. Sonje l se like ou, comment ou, pataj ou k ap ede nou grandi e pwopozisyon ou tou. Ou ka ale nan kòmantè a, fè dè pwopozisyon sou ke sa w ta renmen nou pale. Nou garanti w n ap pote l pou ou. Sophie, gen dè gran mèt, gran mistisyen ki pale, yo di m espri, anmn, yo di Christophe Son moun ki pat renmen dezod. Christophe te trè sevè by the way Christophe te trè sevè Gen de bagay ke Christophe fè a tèl pwen ke gen moun ki di èske Christophe pat gen ti pwoblèm mantal Te gen yon mesye ki tap dòmi ansanm avèk Christophe leve epi m pa konn si misye te trayi l aprè sa li pote yon bwason ba misye Li di se pwazon li ye bwè l Ou pa bezwen enkyetew non map ba w bèl antèman E nap fè madanm ou remarye. Christophe se te nèg sa. 6 moun ap pote yon kano pou moute sitadèl, yo pa ka moute l li tire 3, epi 3 ale. Ebyen gen moun ki di espri Christophe ka frape moun sa yo paske li pa annafè avèk dezòd, li pa annafè avèk vagabondaj. Ou panse espri yo dabò te dwe frape politisyen yo pou tout dezòd yo t ap fè nan palman? Nan palè nasyonal. Ou panse espri yo ta dwe fè sa tou menm jan yo fè sa pou timoun yo? Bon, mwen menm trè sensèman, si espri ta frape pou dezòd, pa kwè tap rete ayisyen Ayiti ankò non.
E m pa kwè tou etranje a tap ka vini fè sa l vle sou de seri de teritwa ke zansèt yo te goumen pou nou, gen de seri de gwòt, gen de seri de min ke nou genyen. M pa di ke espri yo pa frape, m pap janm di sa, m se ayisyen, m konn reyalite peyi m, m konn sa sa vle di. Men kòm si ke yon nèg chita, de seri de nèg ki ap rele tèt yo, eee.
Yon gwo venerab. Venerab, ou konprann. Gen pastè tou, kretyen tou. Tout moun moun yo. Tout moun sa ap pale. Sa vle di m twouve ke li, li yon ti jan gen anpil odas pou moun ta di ke si vrèman, eee. Se nèg sa yo k frape. Paske Ayiti la, Ayiti gen yon gagòt ladan l. Bon menm sou chèf deta nou genyen yo la, m panse ke si vrèman gen espri k ta frape, pa t ap ret yon nèg politik an Ayiti. Non men, men, youn nan bagay se, si se ta tout bon vre se espri yo k frape, m sipliye espri yo de gras, m ap entèpele yo pou yo kontinye frape. Men pa pou yo t moun Ayiti si espri yo kontinye ap frape. M entèpele yo pou yo kontinye frape, kontinye frape. Lidè sa yo, lidè sa yo kap, ki kreye, paske sa ki fèt la premyèman, premyèman le fèt ke moun yo gen aksè pou ale nan espas la konsa, Egzakteman. dezòd la gentan kreye nan biwo a. Egzakteman. Sa vle di lespri la nòmalman ta dwe gentan frape moun ki bay aksè sa. Lespri ta dwe frape men m trè, m trè, m trè prudan nan sans sa paske jan nou di a la sipèstisyon nou, peyi a, peyi a nou konnen, nou konnen nou trè mitik, gwo seri de bagay, gwo seri de bagay depi nan istwa yo konn di konsa. espri te konn fè tout sa di m trè respekte sa wi m pa vle m pa vle demanti gran mèt yo k ap di k ap di se espri ki frape m pa vle demanti yo men m vle moun yo konprann ke sekirite peyi nou pa ka depann de espri sekirite bagay ki pi enpòtan pou nou yo pa ka depann de espri. Mank d'edikasyon, mank d'eksplikasyon, e fòme pèp la pa fòme paske lè w gade w wè. Nou pa sèlman di timoun sa yo k ale, gen de paran ki okouran, ti pitit yo ale. But a ki moman ke ou konn istwa Sitadèl, ou konn sa l reprezante, ou konn ki mizè zansèt yo te pase te fè l, epi pitit ou al nan yon bagay konsa epi ou ankouraje, premyèman ale epi ou akonpanye. Men, m sonje, sa k te fè fyète nan moun Bras Sitadèl, premyèman ou di ou prale, ou pral wè gen yon gid. On moun ki petèt gen 20, 25 an epi ou kab eksplike de bagay ki te pase 100 tan de sla. Se sa! Kòmsi ou te gon, ou te gon, ou te gon antouzyas pou ale paske ou konnen ou pral tande de bagay istorik enteresan pou nèg la pral di w, wè chanm sa, se la Kristòf te a madanm li, wè chanm sa la, Kristòf te di moun pa dwe rantre. Men, nou pèdi prestij sa yo. Li pa nòmal pou Citadelle nenpòt ki moun rantre ladan l so nou te di sa deja nou pa vle plede repete ladan l sa vle di m panse sa k pase a li ta dwe entèpele lidè nou yo li ta dwe entèpele yo pou yo di eh nou dwe nou dwe gen nou dwe gen dè mezi de prekosyon pou nou pran paske jan nou di a si si Yanick kite sa pase nan 1 an ankò nan 2 zan ankò ou pa konn sa k ap rive ka ka gen lòt 3 mil moun k al fè pwogram menm si se pa Citadelle li gen dwa nan lòt espas li gen dwa ka fè l epi Kantite koute la ou pat dwe la epi sa pase and pou moun kap di espri yo m respekte pozisyon nou men non se pa sa se pa sa li trè li trè li trè medikal. Li pa sa li ka sa tou but kòmsi pede promote l di se paske se espri se espri sa lè konsa m santi nou deresponsabilize nou deresponsabilize moun sa k bay aksè a e pou mwen si se te espri yo espri yo te dwe frape moun ki pa aksè a anvan pou sa ki pase a epi pou nou di waw gon leson e m tap trè kontan pou seta lespri yo m tap trè kontan pou lespri yo kontinye frape moun kap fè dezòd nan peyi a paske nou wè nou wè nou wè nou wè twòp dezòd twòp dezòd bon avan menm ke nou fini emisyon zozo si ou ta gon pwopozisyon wap fè avèk leta.

Malerezman touris pa ka rantre. Ou konn konbyen milyon etazini fè avèk moun sèlman ki pral vizite sa ki New York la, kòman li rele ankò, Statue de la Liberté. Ou konn konbyen kòb la France fè avèk moun ki pral vizite La Tour Eiffel. Tour Eiffel etc pyramid d'Egypte. Se 2 bagay ki atire touris. M panse mwen avèw nou konn ap pale de sa off mic. Pa egzanp, seremoni Bwa Kayiman, kote sa te fèt la? Son bagay ki te, milyon moun te ka vin gade paske son istwa ki trè mitik nan istwa nou. Se. Waw mwen ta renmen konnen kote kote kote seremoni an te fèt espas sa li pa li pa byen ekipe ditou ditou ditou kote yo di Dessalines te rete nan marche an kay sa kay sa son bagay ou te di wap amenaje l m pa konn si se ta te amenaje m pa konn si yo fè m pa konn si yo fè ti tra. Ya mwen te wè bon a mon grand etonman m te wè ke gen de gid ki tap eksplike ke sou gouvènman Martelly an gen de seri de bagay ki te fèt andan an tankou poze seramik gen de seri de twalèt ejyenik paske lè moun yo te konn ap vin vizite bon e pa pou misyon m pwomosyon m ap fè pou ansyen prezidan ke nou te genyen an bon se jis pou m fon ti rapèl ke kisa m wè ki te fèt anndan vrèman paske gen de se de moun lè y ap vini anndan sitadèl la yo pa t vrèman gen aksè avèk se te latrin yo te genyen bon m panse se sou gouvènman sa yo te panse a renove twalèt yo fè atè yo kote yo te kraze ya m panse gen yon ti bagay ki te fèt anndan. So eske ou anvi kite yon mo pou moun yo pou di yo. Silvouplè byen jere sa, sa ka fè nou fè kòb ou anvi bay yon konsèy kanmenm. Ya, but mwen menm ki konsèy m m bay? Map toujou adrese m a leta paske mwen se ayisyen map toujou vle sa ki fè byen pou peyi m. Premye bagay map premye mesaj map voye bay leta. Se ke, tout nèg lan gouvènman yo la yo tout vwayaje, yo konn sa k rele gran peyi, yo konn sa k rele li yo sipoze respekte, li yo w ka ale, ou pa gen aksè pou fè foto, gen de moun ou p ap janm wè anndan. Donk m panse ke nou konn sa sa vle di de seri de bagay ki make listwa. M panse ke jèn yo ap toujou jan yo ye a. Jèn nan ap toujou vle pran plezi l, jèn nan ap toujou vle fè fè de seri de bagay. But m panse ke se leta ki sipoze mete an disponiblite e e de seri de moun, pou jan de deriv sa yo pa rive ankò. Se vre m konnen ke Ayiti pa vle di pa min anyen pou nou. But si nou pa fè l, jodi a nou pa la, demen se pitit nou ki pral sibi l, pitit pitit ke lon vèy ou non menm si pitit nou aletranje ap fini pa sibi sa kap rive a kanmenm. So m panse ke leta ta sipoze mete de seri de. structure nan jan de espas sa yo. Tankou kote sitadèl nou pa ka enpoze moun al ladann, men gen de seri de bagay nou pa ta sipoze kite yon moun gen aksè pou l fè ladann. E menm lòske leta ta demisyone, m panse ke sitadèl Lafeyè ou twouve l Okap, m panse ke pèp Okap ki swadizan fyè, ki toujou ap di Okap pa, ya, Okap pa Ayiti, m panse ke li pa ta menm sipoze fèt ke. Pèp Okap ta dwe kite sa fèt. Paske souvan fwa gen de seri de zòn ke leta pa gen aksè avèl ankò, yo pa menm ka deside, menm wè moun nan zòn yo mennen de kominezon, yo di non sa pap ka fèt la san konsantman leta. M panse ke leta an premye ta sipoze pran responsablite l ke jan de lye sa yo ta sipoze si pwoteje, si moun ta gen aksè vin ladan yo se. pito pou yo kapab fè rechèch pou yo eksplike lan lòt moun yo sa k te pase la, e panse ke moun ki nan zòn yo tou ta sipoze jan de aktivite sa yo, menm si leta demisyone, men nou menm pou nou kapab kenbe valè peyi a, valè zòn sa yo, m panse nou pa ta sipoze kite jan de rabòday, jan de tenten sa yo, mizik k ap pase lan espas la, li pa gen oken oken rapò avèk mizik zansèt nou te konn ap itilize pou te ba nou libete jounen jodi a. Donk m panse ke leta ta sipoze mete mete plis menm si nou nou pran pòz men mete plis nou menm lan nou menm pou nou kapab ya nou te mèt on sanblan ok gen moun ki te pase sou pouvwa a ki te pran pòz dòt nou te vle sanblan an fèt ya nou pa pran okenn pòz dòt m panse ke leta ta sipoze panse plis ou konprann panse ke peyi a prale de mal an pi m panse se konsèy sa m ta sipoze fè e lòt konsèy tou se pou paran yo paran yo Lè nou gon timoun mezanmi 8 an, 10 an, 14 an, jiska 20 an, mwen menm m sonje 19 an, 20 an, gen de kote m pa t konn ale. M fè anpil pwovens Mike, men m fè pwovens avèk anpil respè k fè jounen jodi an m ka pale w de Wanament, m ka pale w de Okap, m ka pale w de Jakmèl avèk anpil respè, lonè l respè l an tout kote. Donk m pa ka konprann yon paran ou pèdi 2 timoun 8, youn 8 an, youn 10 an lan espas sa ki jan de paran w ye? Donk, a ki sa w ap panse lè pitit ou ale nan nan jan de aktivite sa? M panse ke li la nan Leta sipoze pran responsablite l e paran yo tou mezanmi pwoteje timoun yo, fè yo wè istwa yon lòt jan, pa kite yo fè istwa a pi lèd ke jan lòt peyi ap fè nou konprann li an. M panse se konsèy sa m t ap kite. Pou yn fwa, nou swete. Moun ki konsène yo pran pran konsèy sa yo, se se trè bon konsèy, se de bagay ke nap di e pou devlopman yon peyi nou bezwen tout sa yo, nou bezwen respè, respekte zansèt nou, respekte non yo, respekte istwa nou, e respè istwa kòmanse pa sa zansèt yo kite kòm eritaj poun pwoteje yo, poun ede yo amelyore. Donk m panse lè a rive pou nou mete yon tèm avèk avèk emisyon an Sophie, mèsi paske ou te mete w disponib e dispoze poun te pale. Avèk, avèk, avèk oditwa nou an ki te trè trè trè enpòtan. W ap kite yon mo pou moun k ap gade yo? Bon, m ap di moun yo, jan nou wè mayo a sou Mike la, nou gen anpil mayo ki disponib pou mondyal la k pral vin la. Bon, nou wè ke m t ap pale de peyi m, m t ap pale de zansèt mwen, nou reprezante Desalin ki se anperè peyi a, se li menm ki fè jounen jodi a m ka chita m ap pale la. Ho, w ap Desalin wi.
Onè, onè rete Riga. Bon Dieussaline pou jan moun wèl la de Dessalines so wè so lap reprezante peu pòt janl ye ap toujou reprezante papa nasyon pou mwen se li ki fè jounen jodia m kapab gen libète sa e Mike Daly m panse ki pral pale de mayo anpil mayo disponib pou mondyal la k pral rive a la. Sou bezwen mayo Argentine, Brésil, la France, Espagne. Ok men mayo ap pase la, mayo ap pase la. Klub yo tou kontakte DMD Mart, Smart Shopping nan 904 4, 37, 18, 69 pou rezève mayo paw la wap jwenn li rapido presto mèsi kontinye pataje abòne sipòte nou fè yon zanmiw gade se ansanm nap grandi babay a la pwochèn.
Pou yon pi bèl e pi bon emisyon.
Bon bagay.